Eske gen bon avoka an Ayiti? Eske gen bon jan pwofesyonèl an dwa, moun ki pran tan yo, ki fòme tèt yo, ki edike tèt yo, ki konn lalwa, ki konnen sa y ap fè, lè yo nan tribinal y ap plede yon kòz? Yo konnen vrèman ki sa la lwa di. Eske nou gen de moun konsa, de avoka ki kalifye, ki konpetan an Ayiti? Men medam e mesye, repons lan li senp, li klè. E byen si nou gen de bon avoka an Ayiti, de moun ki kalifye, ki konpetan, ki gen tout. Sa metye a mande pou pou yo fonksyone, pou yo travay. Tande, mwen te fè yon videyo dènyèman kote ke m t ap pale de Mackenson Dorilas. tip ki rele tèt li pwofèt lan e ke te gen yon dam an Frans ki te akize l, ki te di ke misye anake li, misye anake l, misye pran yon afè de 4 mil ewo nan men l pou misye te fè yon ti travay bòkò pou li, yon ti travay wongan, yon ti travay mistik, paretil ke misye pa t janm fè li pou li, e misye te vin demanti sa parasuit. So m te fè yon videyo sou sa pou m te kòmante yon ansanm de koze ki t ap pale nan rezo sosyal, puiske m te tande dam nan li menm k ap pale, e m te tande entèvansyon Mackenson Dorilas li menm tou, aprè m fin tande tou de moun yo, m te fè yon sentèz de tou sa mwen tande, e answit mwen te bay opinyon m. E nan videyo sa, Mwen petèt te fè yon lapsus. Piske mwen gen de moun, de pwòch mwen ki kontakte m, ki di m, Isno, èske sa w di nan videyo a se sa ou te vle di vrèman? Oubyen èske se jis yon lapsus? Mwen menm, mwen frekante de avoka. Mwen gen de moun ke m konnen an Ayiti, de Ayisyen. ki se de zavoka ekstraòdinè. Se pa moun ke m tande non yo ap site sou rezo sosyal ou byen nan stasyon radyo. Non, non, non, non, non, non. Se de moun ke mwen menm mwen frekante, mwen eksperimante, mwen kotwaye. Mwen konn moun yo. M konn, tande, mwen gen de zansyen kondisip pa egzanp. De zansyen kondisip, de moun ke m te lekòl avèk yo pandan yon pakèt ane. Chak jou m avèk moun yo. nan klas mwen. Se de moun ki gen yon entelèk ekstraòdinè. Se de moun ki gen yon ansanm de konpetans. Mwen konnen moun yo, de moun ke m frekante, ki jodi a se avoka, e gen ladan yo pa egzanp, mwen kab site. Maitre Sorel Deroneth nan Jakmel. Ou konprann? Maitre Sorel Deroneth ke petèt jis paske li pa nan rezo sosyal, jis paske li pa mache nan tout stasyon radyo, paske wi, On pakèt avoka nou gen an Ayiti, chak tan yo gen yon kòz y ap plede, chak tan yo gen yon kliyan y ap defann, se nan radyo y al defann li, se sou rezo sosyal y al defann li. Ou konprann? Se pa dèyè moun, tankou m ta di w, ki pral nan tribinal, k ap pran tan yo, k ap chita nan kabinè yo, prepare dosye, fè sa yo gen pou yo fè. Non, non, non, non. Y ap rele Caraïbes FM. Y ap rele Scoop. Konprann? Y ap rele Radio Eclair. Radio Mega. Konprann? Vision 2000. Konprann? Y ap rele Radio Guinée. Radio Ibo. Konprann? Pou yo atake jij ki sou dosye a. Pou yo atake avoka k ap defann kan advès lan. Chache entimide moun sa yo. Wont chache entimide kan advès la. Chache entimide jij ki sou dosye a. Se konsa yo menm yo fè dwa. Mentnan, èske se konsa yo te aprann li lekòl? Bon, mwen menm m pa avoka. M pa t janm etidye dwa. E m ap kite yo reponn kesyon sa a. Men, m sot di nou. Mwen menm mwen gen de moun ke m konnen. Dabò, mèt Sorel Deronette nan Jakmèl, ankò yn fwa se pa on moun ke m tande non l epi m kontakte l, se on moun ke m te lekòl ansanm avè l nan lise Petyonvil, nou fè on pakèt ane ansanm, m kwè nou fè de sizyèm a Reto ansanm, sizyèm segondè a Reto ansanm. Sa vle di se on moun m ap kotwaye chak jou. Son moun map frekante chak jou m konnen l. M konnen konpetans sitwayen m konnen kisa l vo. Kabinè Mèt Sorel Deronette reprezante m nan tribinal deja. E nou genyen kòz la. Èske w konprann? Sa vle di se pa de moun ke. Moun vin pale m de yo, se de moun ke m konnen. Mèt Simen Jenèl. Mèt Simen Jenèl ki petèt jodi a pap viv an Ayiti, ki petèt ap viv o Kanada. Yon lòt kondisip mwen ankò ki avoka. Men se de moun ke m frekante, m fè yon pakèt ane, m kwè anviwon 6 an m fè avèk nèg sa yo lekòl nan Lise Petyonvil. Ok. Men se de moun ke m konnen konpetans yo, m konnen kapasite yo. Sak fè nou pa tande non yo chak jou, tou lè jou, se paske yo menm lè yap defann yon kliyan se pa nan stasyon radyo yal defann li. E pa nan stasyon radyo yal eseye defann kòz la, yal eseye plede pou kliyan an. Paske m pa kwè yo aprann nou sa nan lekòl de dwa. Mwen m vle kwè ke, anfen m pa avoka men m vle kwè ke Lè w se yon avoka, yo pa t aprann ou lekòl de dwa pou lè w gen yon dosye, lè w ap plede pou yon kliyan, lè w ap defann yon kliyan, se nan stasyon radyo pou al, konprann, pou al defann li, pou al plede kòz la. M ka site de non. Mèt Osner Fevry pa egzanp. Men tout dosye Mèt Osner Fevry ap trete, tout kliyan Mèt Osner Fevry ap defann. Men nou tout, tout la repiblik okouran de li. Paske se nan stasyon radyo l al plede kòz la. Se nan Karayib l al plede kòz la. Se nan Vizyon 2000 l al plede kòz la. Se nan Skoop l al plede kòz la. Konprann? Se nan radyo Ibo l al plede kòz la. Se nan Mega, konprann? Wè yap fè la navèt maten yo nan radyo sa a, konprann, 5 è di maten yo nan gran boulva, 7 è yo nan yon lòt, 8 è di maten yo nan yon lòt, 9 è yo nan lòt radyo, yo fè tout jounen an. Mèt Caleb Jean Baptiste ke nou pantan sou li la tou resamman. Konprann, se nan radyo moun sa yo plede kòz yo. Se sou rezo sosyal moun sa yo plede kòz yo. Konprann? Mèt Renòl Jòj, Nou janm tande moun sa yo ap plede pou yon kliyan, ap defann yon kliyan pou tout larepiblik pa okouran? Moun sa yo janm ap plede pou yon kliyan, ap defann yon kliyan pou tout larepiblik pa okouran? Men pou kisa w panse yo fè l? Piske ankò yon fwa, m pa kwè se nan lekòl ledwa yo te aprann yo sa. M pa kwè lè yo te lekòl. Yo t ap etidye dwa, m pa kwè yo te aprann yo ke chak fwa y ap defann yon kliyan, fò yo kouri al nan yon stasyon radyo, kouri al sou rezo sosyal, al plede kòz kliyan an. M pa kwè yo te aprann yo l konsa lekòl. Ou konprann? Sepandan, se konsa yo fè l. Mentenan, pa bliye ke Anpil Nan jounalis sa yo kap bay jan de moun sa yo pale se pa gratis yo ba yo pale pa bliye anpil jounalis se machann mikro yo ye pa bliye anpil jounalis pou pale nan mikro yo fò w pase a la kès ok pa bliye konsa l fèt an ayiti piga nou vin pran pòz nou pa okouran ok mentenan Mesye avoka sa yo, ke non yo ap drive nan tout poubèl, nan tout bwat fatra, nan tout stasyon radyo, sou tout rezo sosyal, paske se la yo defann kliyan yo, se la yo plede kòz kliyan yo, men tan, m pa kwè n ap met nan tèt nou ke mesye sa yo, lè nou wè y ap fè pelerinaj nan tout stasyon radyo, m pa kwè n ap met nan tèt nou ke se gratis y ap bay mesye sa yo pale. Yo peye pou li trè souvan. Mentnan, èske nou panse ke yo t ap oblije al peye, al fè lanavèt, al fè pelerinaj nan pakèt stasyon radyo pou y al defann kliyan yo a nan radyo, nan gran boulva? Humm nan radyo Ibo, nan radyo Vision 2000 e tout lòt yo, èske nou panse yo t ap depanse lajan sa a pou peye jounalis pou ba yo pale, depanse enèji sa a, depanse tan sa a pou y al defann klyè yo a nan radyo a si yo te kwè ke Yo te kab jis al nan tribinal la, dabò chita nan kabinè yo, chita lakay yo, prepare dosye yo, prepare defans kliyan yo a, epi debake nan tribinal la, al pratike sa ke yo te aprann lekòl la, èske si yo te sur de tèt yo, si yo te gen konfyans nan tèt yo, ke yo te ka fè l jan yo te aprann li yo lekòl la, Jan pwofesè yo a te aprann yo nan lekòl la. Si yo te sur de tèt yo ke yo te ka fè l konsa, èske n panse ke yo ta pral depanse lajan sa a nan stasyon radyo, enèji sa a, tan sa a pou yo ap pase de stasyon radyo a stasyon radyo? Si yo te ka fè l jan yo te aprann yo lekòl la, èske n panse yo ta pral depanse tout tan sa a, tout enèji sa a, tout lajan sa a pou yo ap defann kliyan yo a nan stasyon radyo? Nou mèt reponn mwen banm repons lan nan kòmantè yo. Eske n panse si yo te gen konfyans nan tèt yo, ke yo gen konpetans, ke yo gen kalifikasyon pou yo defann kliyan, ke yo konnen kòman pou yo defann kliyan an, eske n panse ke yo ta pral itilize tout tan sa a ke mwen ap itilize pou yo pase de stasyon radyo a stasyon radyo, peye jounalis pou ba yo pale, depanse pakèt enèji Èske n panse yo t ap fè tou sa si yo te gen konfyans nan tèt yo, nan konpetans yo, nan kapasite yo pou yo defann kliyan yo a? Èske n panse yo t ap oblije fè tout sa, ap fè lanavèt nan pil stasyon radyo, sou rezo sosyal, etsetera? Piske wi, majorite nan yo se sou rezo sosyal, se nan stasyon radyo, se nan medya y al defann kliyan yo. Dabò e sa k fè tout la repiblik konn non yo. E sa k fè tout la repiblik panse ke se yo menm ki gran avoka. Sa vle di, avoka nou w tande non yo ap klewonnen tout kote, nan tout bwat fatra, nan tout poubèl, nan tout latrin yo, trè souvan se pa yo menm vrèman ki gran avoka. Trè souvan se pa yo menm vrèman ki gen konpetans. Trè souvan se pa yo menm vrèman ki konn lalwa. Dayè anpil nan yo pase nan sistèm jistis nou an. Men, si yo te konn dwa konsa, sistèm jistis nou an pa t ap nan eta li ye la. Si yo te gen konpetans konsa, si yo te konn dwa konsa, men anpil nan yo te nan sistèm nan, enben sistèm jistis nou an, enben jistis nou an pa t ap nan eta li ye la. Piske yon pakèt nan yo te nan sistèm nan. Se laprèv ke tout gwo mesye sa yo, lè Osner Fevry, lè Mèt Madistin, konprann, lè Renold Georges, Caleb Jean Baptiste e tou lèzotre, konprann, sa nou toujou tande nan tout stasyon radyo, nan tout medya, nan tout bwat poubèl, nan tout bwat fatra yo. Si yo te konpetan konsa, jistis nou an pa tap nan nivo li ye la, pa tap nan eta li ye la. Konprann? Avoka nou yo, trè souvan, sila yo ki konpetan yo, nou pa tande bri yo. Nou pa tande non yo ap site, ap klewonnen tout kote, nou pa tande non yo ap drive nan tout bwat fatra. Paske yo menm. lè yap defann yon kliyan se nan tribinal la yale aprè yo fin chita nan kabinè yo yo prepare dosye yo prepare defans kliyan yo a etc yal nan tribinal la yal plede yal fè sa yo te aprann lekòl de dwa. Yo pa nan tout stasyon radyo, yo pa ap bive nan tout bwat poubèl, e sa k fè nou pa konnen yo, e sa k fè nou pa tande non yo. Men yo la! Yo se de pwofesyonèl ki trè briyan, ki konn sa y ap fè, ki konn dwa e ki trè efikas. E m sot ban nou de egzanp. M di nou Mèt Sorèl Deronette Jacmel e m pale nou de Cime Jenel ki petèt pa an Ayiti pou le moman men ki se Ayisyen natif natal li menm tou. Eske gen bon avoka an Ayiti? Eske nou gen de avoka ki trè konpetan, ki diy de. Tit yo a? Men byen sur! M sot ba nou 2 egzanp la. E se pa yo menm sèlman. Gon pakèt lòt. Ke petèt nou pa janm tande non yo. Paske ankò yn fwa, yo menm yo pa bezwen al fè bwi nan stasyon radyo. Yo pa bezwen al fè bwi nan medya. Yo pa bezwen al fè bwi sou rezo sosyal. Paske yo menm se dwa y ap fè. Yo te pran tan yo pou yo fòme tèt yo, pou yo aprann, ebyen, yo menm y al nan tribinal, y al fè sa yo te aprann lekòl, y al pratike sa yo te aprann lekòl de dwa. Epi, yo jwenn rezilta, yo bay rezilta. E se de moun konsa ke n bezwen nan sistèm jistis nou an. Se de moun tankou Mèt Sorel Deroneth nou bezwen nan sistèm jistis nou an. Ankò yon fwa, Eske gen de bon avoka an Ayiti? Wi chaje! Sof ke se pa sila yo ke n tande non yo ap klewonnen tout jounen, se pa sila yo ke n tande non yo ap drive nan tout bwat poubèl, nan tout bwat fatra, tout kote n pase. Yo menm yo la! Yo silansye, y ap travay, y ap fè dwa e y ap bay rezilta. Non pam se Yzno Jean François e si nou poko abòne ak chanèl youtube mwen an map di nou ke wi mwen gen yon chanèl youtube kote kem fè tip de refleksyon sa yo li rele cherchons la petite bête. Lizon antre lè liy. Chèchon la ptit bèt epi antre parantèz, lizon antre lè liy, se la m fè tip de refleksyon sa yo. Se la m reflechi sou peyi a e sou tout sa k ap pase nan mond lan. Ok! Abòne ak chanèl sa a sou YouTube. Swiv mwen tou sou Facebook. M gen yon paj sou Facebook ki rele Lizon antre lè liy. Kote ke m kontinye fè jan de refleksyon sa yo sou peyi a, sou mond lan, sou sosyete a. Ankò yn fwa se te frè nou Izno Jean François, ebyen les garçons papach, les filles bisous bisous. A byento hein chers amis.